Bonjou oubyen bonswa tout moun, sa depan de lè ke nou pral gade video sa. Regilarizasyon ap fini le 17 oktòb lan la, de lane 2021. Nou konnen sa sa vle di, regilarizasyon an se Extrangeria a ki te kreye yon strateji pou legalize tout moun ki ilegal nan peyi Chili ki pat ka gen papye, men la sèl kondisyon fòk moun sa te antre Chili avan 18 mas de lane 2018. Donk lè nou di tout moun lan se moun ki te antre avan, ekskize pase mo a, m di tout moun. men se moun ki t antre avan 18 mas de lane 2018 e fòk ou te antre legal, si ou te antre ilegal ou pap kapab e si ou te antre apre 18 mas lan menm si ou t antre legal yo fè konnen ou pap kapab e kounya la kisa k pral pwouve sa se ti kat ke yo te ba w nan pdi an e pou moun ki pa genyen li yo si l ta pèdi si l mouye si l anfouye m te fè yon videyo m montre kòman pou n fè l jis revize facebook mwen. Nap wè tout nan lis videyo m yo, nap wè videyo sa kote m te montre pou nou kapab retire ti kat PDI sa. E kounya la e m konnen ka toujou gen moun ki pa ka fè l men m pral poste yon videyo talè kote map montre nou egzakteman kòman pou nou fè regilarizasyon an e m swete ke nou pote atansyon avè l m swete ke nou ka fè l e sizanka ta gen yon moun ki pa ta ka fè l tou ki ta gen pwoblèm avèk entènèt lan li ka toujou kontakte m paske Bon avre di a m gen 3 moun ke m konnen la ki souvan ekri mwen ki di wi alò nou an kontak e moun sa yo se moun ki toujou ekri mwen ki di wi e nou konprann lit ke w t ap mennen an. Jodi an la ti videyo sa yo nou menm n ap anchaje nou de yo se sa k fè si nou wè defwa m pa fè videyo montre moun kijan pou n fè tèl bagay se paske ti mesye mesye dam sa yo yo pran responsabilite pou fè l gen ayisyen chili konekte gen reyalite bambokal gen dafne Gen anpil nan nou pa konnen se yon aktris, se yon ti dam ki te patisipe nan fim Chomeko an. Donk li ap ede m anpil, li ede anpil moun nan kominote an fè tramite sa yo. E reyalite banm bokal menm se yon lòt bagay e ayisyen chili konekte misye li menm se atravè de videyo. Ok kounye a la pou w patisipe nan regilarizasyon k ap fini le 17 oktòb lan, ou sipoze genyen ti kat ke yo te ba w nan PDI an. Si w pa genyen l m te fè yon videyo montre kijan pou w genyen l, kijan pou w fè l online, w ap annik fè l rapid vit y ap ba ou l. E dezyèm bagay ankò, paspò w sipoze vigente, paspò w sipoze ajou. E twazyèm bagay ke ou dwe gen, ou dwe gen sètifika antesedan de Ayiti a. E katriyèm bagay, ou sipoze gen yon fason pou peye paske se online ou pral peye. E si tout fwa ou pa ta gen yon kont bank ou menm oubyen ou pa ta gen klave an, ou kapab fè yon moun peye avèk kont li pou ou. E si tout fwa tou ou pa ta gen klave Unica, ou kapab kreye klave Unica online. Donk m swete ke nou poste avan le 17 oktòb lan la. Kounya la a, e, m pral eksplike nou tèm nan byen. E, lè yo di se pou tout moun ki te antre an, m vle nou konprann li byen ankò, se moun ki te antre legal avan 18 mas de lane 2018. E pou nou fini a sa, m panse ke moun ki te gen tan Chili, moun ki te gen papye ki, e, ki ekspire yo, m, nou kapab toujou patisipe nan regilarizasyon an, si nou pa ta gen papye pou nou patisipe nan. pou nou poste pou pètmanantsya definitiv a. Men si nou gen papye nap travay, nou gen tout dokiman yo mande pou poste pou pètmanantsya definitiv a, m swete ke nou poste pou pètmanantsya definitiv a. Gade yon moun kap rele m, m pa konn kiyès li ye. M swete ke nou poste pou pètmanantsya definitiv a. So kounya la, an palan de pètmanantsya definitiv a, map pase pratikman yon move moman paske.

Kòb lan, lè m kalkile, yo te mande anviwon antre 200 a 300 mil peso pou yo fè tramite an. Mwen m te pale avèk avoka a, m di a m ap ka ba w anpil moun ki pou fè tramite sa, so l ap pi bon pou ou olye w pral pran 200, 300 mil peso. Mwen menm m gen anpil moun, gen anpil Ayisyen ki nan nesesite an, m ap kontakte w avèk yo oubyen m ap fè yon gwoup, m ap peye w pa gwoup konsa pou w kapab bese pri an. A alafen nou te rive nan yon konklizyon, 75 mil peso chak moun t ap bay e mwen fè yon gwoup sou WhatsApp kote tout moun te voye papye yo ale. E asireman, avokat te di m tramite san tramite nòmalman ki konn pran ant 3 a 4 mwa, e jiska mentenan la ke n ap pale an la, li fè m konprann ke Leta poko janm di anyen nan dosye an, men asireman mwen menm mwen apwouve vrèman ke li fè tout tramite, li voye tout dokiman ale, men kounye a la se Leta ki pral deside, se tribinal la ki yon ti jan lan, ki di l yo lan koz kowonaviris lan. E de lòt kote tou moun ki te antre ilegal yo se toujou bon menm kabinè davoka sa, se yon lòt. e ke yo fè tranmete sa, yo menm se ansanb moun sa yo, e te gen anviwon m pa sonje konbyen moun ki te nan sitiyasyon iregilye kote yo te antre ilegal nan peyi Chili, enben yo kontakte avo, yo kontakte m, mwen te fè menm tranmete an pou yo, e alò avoka fè menm tranmete an, men m te di avoka se pa gwoup, kote ke yo te fè yo peye mwens, paske yo pa t gen kòb pou yo te peye e yon lòt avoka ki te twò chè, donk kounye a la avoka fè papye sa pou moun sa yo, men tribinal la li menm li yon ti jan plis rapid,

e nan Subsecretaria del Ministerio ke yo menm avoka ankò li menm l ap reyini tout dokiman moun sa yo pou l pote ale pou yo ba yo yon viza men asireman ke nou konnen se bagay leta se jan m toujou konn eksplike nou an donk n ap tann nou espere ke e Subsecretaria li menm li bay moun sa yo viza a pli vit posib e de lòt kote kounye a la tou m vle di n ke talè m pral monte yon videyo kòm mwen di nou pou montre nou kòman pou nou fè regilarizasyon an san ke nou pa bezwen peye moun yon goud pou fè sa pou nou, e si san ka yon moun ta gen difikilte, vrèman difikilte ou pa ka fè l, ou mèt kontakte m, m ap kontakte moun mwen yo pou m fè yo ede w, paske mwen an m on ti jan e bon pou youn ou lòt rezon mwen pa ka fè jan de tramite sa yo pou moun, se sa k fè souvan m konn montre nou pou nou fè yo. Donk fon ti tann mwen m ap vini, m ap poste videyo an pou nou, pou nou ka wè ki jan pou nou fè. Ta mete sa. Men ou menm ki te gentan gen viza a ki ekspire deja, ou kapab poste pou pèmanansa definitif la. Depi ou gen tout dokiman ou poste pou li. Si w santi ou pap gen dokiman ou anvan 17 lan rive, poste pou pèmanans, poste pou regilarizasyon an. E si w te gen molta pou w te peye, eske wap kapab poste nan regilarizasyon an san w pa peye molta? Nan regilarizasyon an, ou pa bezwen peye molta paske dabò gon pati ki di Quiero desistir a todo lo trámite en extranjeria, yon bagay konsa. Sa vle di ke ou aksepte ke ou elimine tout tramite, tout dèt ke ou te gen avèk ekstranjeri a, ou jis elimine tout bagay ou kòmanse a zewo. Men lè ou kòmanse a zewo an, sa pa vle di ou kòmanse a zewo, zewo, zewo, ou pap gen menm wout la ankò. Wap toujou gen menm nimewo wout ou, wap toujou gen menm enfòmasyon ke ou te genyen yo, sèlman ou elimine tout molta k te gen pou peye, ou elimine tout tramite k te gen nan ekstranjeri a. Si w te poste pou yon bagay, ou santi l poko mache, ou santi yo pral rejte w oubyen yo gentan rejte w, ou kapab poste nan regilarizasyon an. Oubyen si tout fwa tou ou ta vle, ou ka tann, lè w gen pa, lè w gen tout papye ke yo mande yo, ou reposte, oubyen pou tann rezolisyon pou tann e, e, e, e, e repons ekstrengeri a ap ba ou an. Se menm jan ti mesye sa yo ki te fè tramite sa pou e, fè apelasyon pou permanencia definitiva, e, menm si m konn di nou li nan gwoup WhatsApp ke nou ye an, e, nou ka toujou pran desizyon an paske m te mande avoka a, li di. Nou ka fè regilarizasyon an si nou vle, men depi nou fè l asireman, nou desistir a tout tramete ke nou genyen kont ekstrangerie. Oubyen moun ki pa vle fè regilarizasyon an, nou kapab toujou ret tann, pase menm si regilarizasyon an pase, nou menm nou kapab toujou reposte ankò, paske nou te gentan nan sistèm nan deja. Men asireman, moun ki te antre legal avan 18 mas yo, si yo pa t ko gen pyès viza, nou menm nou oblije poste, paske la a, apre 17. mwa sa nou pap ka fè sa ankò paske se la dat la te fini yo te bay 6 mwa pou fè sa e lòt ti bagay ke m vle nou konprann tou gen moun ki di yo poko gen sètifika antesedan e mwen menm mwen konseye nou menm si nou pa gen sètifika antesedan Ayiti an nou kapab fè tramite an nap voye pa chili an e epi pi devan yap voye mande nou sa ke nou menm nou bezwen an si paspò ta ekspire ou ka toujou fèl avèl e pa di m di yo pral ba ou l avèl non. Men apre sa, yo pral asireman y ap voye mande w paspò ki poko ekspire a. E menm jan sètifika w gendwa pa genyen l, ou voye pa Chili an, men kounye a pi devan lè Extranjeria a fin analize, l ap wè ou te gentan nan sistèm nan, kounye a la l ap konsidere w e l ap voye mande w sètifika antresedan Ayiti an. Donk, se jis pou nou ranpli pou nou pwouve ke nou nan sistèm nan paske apre 17 mwa sa a imajine w si w jwenn sètifika le 18 ou pap ka poste ankò paske regilarizasyon ap fini men anvan 17 lan rive ou ka poste ou ranpli tout fòm yo ba ou yo ou peye ou mete yon sètifika antesedan chili oubyen ou ekri yon lèt ou fè ekstranjeri a konprann motif ki fè ou poste san sètifika a epi kounya la apre sa a yo menm yap voye mande w sètifika a donk lè sa kounya wap gentan nan sistèm nan deja. Se jis kounye a wap jis voye sa yo mande w lan epi yap di w kijan pou w voye l ba yo. E yo gentan pral kreye yon paj tou pou moun, yo gentan konnen gen moun ki poste san li e yo pral kreye yon paj moun ki poste san li yo pou kapab voye l ba yo nenpòt lè w jwenn li. E menm jan pou li li li pou tout moun tou. So si w te gen, ou te poste san san sètifika antesedan, Xngenie pral mete paj lan pou nou kapab konnen ki lè, ki kote pou nou voye l ale. Donk m santi videyo an long men koze an m oblije eksplike nou li byen. E pita map vini avèk video ki montre nou kòman poun poste nan regilarizasyon an. Mwen swete ke video sa te sèvi nou. Bòn jounen tout moun e nap wè ankò.